Koulè Kreyòl avèk Alelouya FM ap prezante nou yon gran randevou. Se yon randevou ki pa rete ak randevou, men se yon randevou pou tout kretyen vivan. Dimanch kap premye me a nan Limace Bar a pati de 3 zè 30 nan Dèlma 42 anfas Radyo Ibo a. Niki Chris kap di w men Chris la, Modilasyon kap vin modile konpa a nan men w, Dòz Divin ap di w sa se dòz Letènèl la, Mistè Diven di w sa se ministè diven an.

Piti Plas Kazo, Vilaj Robes. Se chak mwa wi wap jwenn yon pwogram konsa nan Limace Bar. Depi l fè midi sou radyo televizyon mistè diven an ann al priye pou n al di Bondye mèsi pou jounen an l fè n pase an byen avèk sèvitè nou Dyombèl Chouchou Cavé. Bonjou bonswa se avèk anpil plezi emisyon paw la li rantre lakay ou ala rankont dè jèn e se tout jèn yo k la a gentan pran telefòn yo lan men yo la a ou konprann ti chèz ba yo lan men yo yo di yo yo pral tande ala rankontre dè jèn Jodi a nou gen yon jèn gason, yon jèn gason ki pral pale de kriz, de kriz peyi sa a e kòman peyi sa a etanke etidyan e kòman kriz sa ye. E yo menm kòman y ap simonte kriz sa a. Anben, n ap pran yon ti poz, n ap tounen. N ap pran yon poz piblisite, n ap tounen apre. W ap pase mizè pou w al nan lanfè Depi l dèyè fè lanfè. sizè pou rive seten nan aswè, al alankontdèjèn, rantre lakay ou. Randevou a pa lòt kote sou. RTMD, Radyo Televizyon Mistè Diven an, anliy sou Facebook. Se yon emisyon ki fèt pou lè jèn, avèk lè jèn, e pou tout lè jèn. Chak lendi, mèkredi, vandredi, avèk zanmi ou sèvitè Marcellus Jean Baptiste e tout zanmi jèn li yo.

Bonswa Beauvoir, kòman w ye?
Bon gras a Dye mwen anfòm, mwen salye chak grenn oditè, odiktris k ap tande nou la. Jodi a se yon gran kontantman pou mwen pou mwen sou radyo rtmd, rtmd epi bon vwala mwen vrèman kontan èt pami nou. Men an n pale nou, kòman ou konnen tousuit nou tou rantre, nou tou antre nan tripotay la, lè n di tripotay la, tripotay peyi sa a, jan bagay y ap pase nan peyi a. E gen anpil moun ki ta renmen konnen, ki ta renmen konnen kòman jèn yo ap evolye. Di nou non, kòman jèn yo ap evolye nan kriz peyi sa a ye a la, etanke yon etidyan? Antanke yon etidyan, kriz ke n ap sibi jounen jodi a la, li vrèman terib. Nou santi ke nou pa asire antanke jèn, Se vre ke yo toujou di ke nou se avni peyi a men nou pa wè espwa nan nou ki se avni peyi a. Kote ke nou pa ka etidye, se kòm si avni nou pa garanti. Avni nou pa garanti e tout demen nou an swa. E kòm si lè ke yon etidyan fin fini etid li, li pa gen espwa ke l ap jwenn yon travay. Olye ke. E jèn nan li li al nan fakilte li plis li plis baze sou pwofesyonèl li plis al nan chofè moto se se konsa se a di kriz lan epi ekonomikman antanke jèn nou ap sibi anpil sè terib an ayiti. Nan ann pale non sou le plan politik kòman ou wè etidyan etidyan ki nan fakilte yo kòman ou wè etidyan nan fakilte yo nan kriz politik nou ye aktyèlman la a. Sou le plan politik etidyan ki nan fakilte yo.

Pou fè etid la pou fini. Men pa gen kolòn la. Pa gen kolòn la.
Se vre pa gen kolòn la. Men jan bagay yo vin ye a, yo montre ke se kolòn la ki pi bon. Men pou mwen si m t ap konseye yon jèn se met bèt sou ou, etidye, travay. Paske sa pral depan se nivo etid ou, se nivo konpetans ou k pral konte la. Se pa kolòn nan swa, men se nivo etid ou. Yon ka toujou jèn, etidye, travay paske jèn ki nan fakilte yo gen espwa, gen de jèn ki konpetan, ki.

Asire nou kòman? Leta pa pran responsabilite an tanke jèn. Leta pa pran responsabilite an anvè an nou. Se vre, se vre ke dwa nou, leta pa respekte sa an tanke jèn, an tanke etidyan. Pran egzanp, yon etidyan fin fini tout etid li pou wè se pen l al vann, se terib. Etidyan ki fin fini fè dèzetid, BSE, INAGE, fin tout etid sa yo. pou l pa ka jwenn travay. Epi paran l ki te kwè nan jèn sa, jèn sa l ap dekouraje. E lòske jenòm nan, moun alò etidyan fin fini tout etid sa yo, epi l al nan, swa l al depoze yon CV, yo mande l yon tan desperyans. Poutan jèn nan fèk fini, kote l jwenn ak tan desperyans sa yo? Se terib ann Ayiti, se terib. M panse ke e gen de e gen de e gen de pèsonaj ki nan ki nan biwo leta m panse yo vin vyeyi yo yo moun sa se kòmsi an m vin konprann ke an men kijan pòs ye an Ayiti se de pitit sa vle di pitit sa an papa sa genyen l li travèse ba yon fanmi l se konsa konsa konsa jiskaske se kòmsi pitit an malere p ap janm jwenn opòtinite. Nan men men si pitit malere a gen gen gen kapasite li gen kapasite men sak fèl paka jwenn se se se la nou bezwen rantre nan nan nan nan pwoblèm nan pwoblèm nan wi men kisak fè kounya la pitit malere a paka jwenn djòb la paske sil gen kapasite a. Bon m ka di ke tout bagay politize. Ok. Tout bagay politize se a di a yo pa bay yo pa bay lèse pase. Men m kwè ke li pa ka ret konsa. M kwè ke peyi a pa ka ret konsa. M kwè gen yon chanjman kanmenm. M kwè gen yon chanjman kanmenm. M panse chanjman an, li dwe kòmanse sou mwen, al sou yon lòt, se nou tout. Paske, m sonje m t ap li yon liv ki di konsa ke, si tu veux changer ton pays, change toi même d'abord. Si jèn yo vle ke peyi a, paske mesye sa, mesye lidè sa yo prale, se nou menm antanke jèn pou n pran responsabilite nou, pou n di ke non, Ayiti pa ka konsa. Ayiti merite yon chanjman. Men men men, ou pale de chanjman. Men men men eske vreman jèn yo yo yo menm yo rantre vreman nan politik peyi a vreman? A jèn yo bon yo pa rantre vreman paske yo yo yo toujou met nan tèt nou ke politik se se son bagay ki ki ki pa bon son son bagay lè w antre ladan l ou pa moun bon jèn yo pa rantre vreman. Men kòman men si n ap pale de chanjman kòman nou pral fè jwenn chanjman la? Men pafwa E se vre, se vre ke m ka, m ka toujou konsidere sa. Jèn yo pa antre. Men jan politik vin an, an Ayiti vin ye kounye a la. Li vin pyeje. Konprann?
Pyeje nan ki sans ke, nan ki sans ou di pyeje? Sa di, yon moun ou ka di ke si w son òm de byen, nèg yo vle, nèg yo vle pyeje w nan yon sans. Yo vle pyeje w. Se youn nan rezon se ke. Yo mout, yo toujou moutre ke politik an Ayiti son move bagay, men an tan ke jèn, m ta toujou konseye yon moun ki gen, ki gen an tan ke jèn vle chanje, vle yon bagay. Paske nèg la pafwa, nèg la konn di konsa ke an tan ke jèn, mwen renmen politik, men kou l kòmanse, li te gen yon pakèt bon lide, epi kou l kòmanse antre nan fon bagay la, tout lide sa yo vole. Men men men men dapre ou menm men konplètman men men men dapre ou menm ki sak fè e sou nèg lon pòs yo pa ka fè yo pa ka fè yo pa ka fè sa ou te di o depa la nan lespri yo yo pa ka yo pa ka konkretize sa ou te di yo Bon, m panse se se se yon mank de donètete. Antan ke si m te di wi, se nòmalman pou m kenbe wi m. Men men èske se pa èske se pa paske e se se se se jan estrikti e estrikti politik la ye ki fè ke menm lè nèg a te pati avèk yon bòn ide Lè l rive sa l te panse a epa sa, èske se pa sa tou petèt ki kapab devye devye odjektif odjektif jèn sa a si tout fwa li menm li ta rantre nan yon pòs li wè jan y ap fonksyone yo jan bagay yo ye ki ka detounen yo tou nan nan nan nan nan yon fason konsa? Wi wi wi sa sa sa ladan tou paske e an pran egzanp si ke nou rantre nan yon biwo leta epi ou menm se sèl èske se sèl ou menm ki ka chanje yon yon strikti jamè sètadi fò ta gen de twa moun avè w men si tout moun wè Ou andan biwo a tout wap mache sou 4 pa. Ou pa gen oken rezon pou wap mache sou 5 pa. Enben si si m se jèn, si m se jèn mwen la, mwen se avni peyi a, mwen la pou m chanje. Eske w daprè ou menm ou pa panse on grenn moun ka chanje, ka chanbarde tout yon strikti anndan yon biwo leta? Wè, mwen kwè sa.
Mwen kwè sa men m kwè ke yon grenn moun ka chanje sa. Men ki fason ou panse yon jèn ka chanbarde? yon sistèm anndan yon biwo leta dapre ou menm etan ke jèn? Antan ke jèn se pa kominikasyon. Pa kominikasyon sa ka fèt. Paske m konn m kwè ke pa kominikasyon, pa dyalòg, pa gan pa ka fèt. Ok.
Ok. M kwè sa.
Lè fini tou, m panse ke yon yon yon moun ki ta antre nan yon biwo leta ou wè sa jan antan ke antan ke lidè. Paske yon lidè li menm li li li dwe ke li dwe li dwe fè fè li dwe enfliyanse. Se sa ki yon lidè. Li dwe fè sa ki byen. Li dwe pran angajman l. Antanke yon lidè, yon jèn ki vle antre nan politik, li te gen yon bon ide odepa. Epi toutakou, epi li deside sa yo vle ale. Li deside sa yo vle ale, kounye a la, jèn nan, jèn nan kounye a la fò l, fò l, fò l, fò l, fò l, fò l gen anpil moral. Epi fòl pale osi, fòl moutre ke lide sa ou pa ka, fòl gen anpil kouraj poul di lide sa mte gen ou de pal li pa ka fini konsa. Men men men sil paka si tout fwa li rantre li wèl paka li paka li paka li paka chanbade sistèm sa men ou menm kisa ou ka konseye jèn sa fè li menm pa egzanp si ou menm ou rantre nan sistèm ou ou paka fè sa ou te vle fè a ou paka pote chanjman ou ta vle pote a men daprè ou menm kisa ou kisa ou tap fè ou menm ou menm ki ki yon jèn ki ta rantre nan yon pòs konsa. Antanke jèn m antre nan yon. Pozisyon kote ke m ta vle men m pa kapab. M panse mye vo kite. Mye vo kite. Paske si prezans mwen, si mwen m pa kapab, prezans mwen pase. Olye ke mwen wè tout sa k ap fèt devan je m, m pa ka fè oken efò. Mye vo kite. Mye vo kite. Se pa yon kesyon de lach. Paske si m wè ke avni ke yon lòt moun pa asire, avni yon lòt jèn pa asire anndan bwat sa a. Ke nou kite, ke nou kite. Men, men, men, men, men, kite a, eske vreman pou kite, eske, eske yon jèn kapab rantre nan tout bagay, e, kèlke swa nan enstitisyon, oube kèlke swa kote li a, pou l ap abandone, dapre ou menm? Eske, eske ou panse sa, sa son, sa son siy, son siy vreman? Se sa, li pa, li pa osi fasil kon sa. Paske deja, si, si jèn nan fèk, fèk anplwaye, li pa p. fasil pou l kite. Non, men, men, eske, eske kounya la, eske l pa ta kap pote, olye de kite, eske l pa kap pote yon chanjman tou, di bon, detèminasyon m se te rantre la pou m chanje, e, e, paske fò, jèn nan gon fòs, jèn nan, jèn, jèn se fòs, jèn se kapasite, men eske kounya m pa ka di bon, m, m se, m se, m jèn mwen fò, mwen se jèn m gen fò, e, m gen, m gen fòs, eske kounya si m antre la, m gen konesans, eske si m antre la, m pa ka chanbarde kèlkeswa sistèm ki gen, ki gen la, moun ki te gen, ki te bati yon ide. M rale moun sa yo mennen kote m pou m chanbade sistèm sa. Ok ok, bon vwala.
E jèn sa, li ka li ka toujou eseye chanje sa wi, pa rapò a lòt jèn parèy li. Ebyen m te gen yon ide epi m di kèt mesye, lide sa vle pati nan men m epi m rale antan ke lidè, m ramne yon pakèt bann lòt jèn dèyè m. M di mesye m yo sa pa ka fèt. M rale yon pakèt bann jèn dèyè m epi m moutre yo lide a epi m moutre yo ide m moutre sa ka pi pa yo menm ankò yo wè ide a epi nou tout nou chanje sa. Men pase, ann pran egzanp, ann pran egzanp lè yon moun ap limen dife kèlkonk, yon sèl chabon pa ka fè yon dife pran. Li bezwen yon yon staf byen detèmine. Men si jèn sa gen lide pou l chanje sa, m panse ke li bezwen lòt moun. Li bezwen lòt jèn antan ke jèn. Se vre ke li gendwa pa bezwen jèn anndan enstitisyon an, men li ka pran lòt jèn deyò pou fè sa. Men si pran lòt jèn ki deyò, èske ki ap konprann estrikti la anndan biwo sa, k ap konprann sa k ap fèt anndan biwo a, èske reyalite jèn sa gen anndan biwo a ou genyen, èske jèn sa ap gen menm reyalite sa? Ok, li pap gen menm reyalite a. Men pa lidèchip li m panse ke li ka enpoze sa. Li ka montre ke lòt jèn yo men sa k pase, men sa k pase, men sa k pase.
Mwen mwen mwen mwen ou pap ka esko esko ap ka entegre l laden pou l vin travay nan sistèm nan. non, se vre.
Bon voilà, men reyalite. Ou pap ka entegre l. Men m panse depi ke l swa antan ke jèn, jèn nan ta dwe fè yon bagay kanmenm. Li ta dwe fè yon bagay kanmenm. M konnen ke chanjman pa osi fasil. Se pa yon bagay kap fèt de kou tèm. Se yon pwojè ki a lon tèm. Men m panse depi ke l swa Jèn nan, m konnen li pa osi fasil antre anndan yon biwo leta e si ou te espere jwenn bagay ap mache kat epi yon jan epi ou menm ou vle chanje bagay la se pa osi fasil. Se kòmsi vi ou an danje osi, vi fanmi ou an danje osi. Se paske ou konnen jan politik an Ayiti li ye. Pwen nou egzanp gad Mesye Mèt Dòval. Gad ki jan misye fini. Se tèrib an Ayiti. Se kòm si mesye yo pa vle yo moun ki gen konesans menm. Se sa l ye. E vwala fò m di l. Men se pa se pa pou otan m ap dekouraje yon jèn. Prenn yon egzanp Exerville. Waw lè m ap tande misye waw se se se referans mwen, se modèl mwen. Pou sa. Se ta di m ka toujou ankouraje yon jèn etidye, travay. Men pou sa yo pou se se se se otè sa ou chwazi pran kòm kòm.

Strikti ekonomikman an, politikman an, m kwè li kwè nan sa. E m kwè de preferans m menm moute abò de ide misye yo. Ok, men men men men si ou monte abò de ide misye yo, eske ou menm ou vle monte abò de politik ayisyèn nan jodi a la? Ki pou pote chanjman e ide misye genyen t ap konbat yo? Ok bala, si m ke m bezwen pote chanjman tou dabò, m panse si tu veux que change ton pays, change toi-même, se sa Doktè di. Men kounye a la, si m vle pote sa, se pa yon bagay ki ap fèt a koutèm, paske depi kounye a la, Èske w angaje w? depi nan, depi nan lekòl mwen, wi, je m'engage! Depi kounye a la, mwen kòmanse ap, nan, nan, nan, nan, pa egzanp, nan, lide la, se pi, se depi.

Rousseau di se pa se pwodwi milye a. Men eske ou dakò avèl? Eske eske ou dakò avèl? Wè, an fèt, gen kondisyon. Lòm pa vrèman pwodwi milye a, dapre mwen menm. Wè, wè, se sa. Paske mwen mwen fèt premye avni, eske kounye a dèske m fèt premye avni, eske m gen tout defo, eske m gen tout mès de premye avni? Wè, sa pral depan de objektif ou osi. objektif ou epi karaktè w e paran ke w genyen osi paske yon lè fini an si w pa jwenn yon paran ki motive w lè fini w pa jwenn de ta de zanmi paske se sa gen enfliyans osi de moun k ap ankadre w ke si ke an tan ke jèn ou pa pran yon bon zanmi w ap fè se pa zanmi w ki gen konesans moun wap antreprann avè yo sa tout ladan sa tout ladan sa tout ladan ou di yon bèl bagay la zanmi ki pa gen konesans èske yon zanmi ki pa gen konesans li ou paka mache avèl ou paka pot chanjman avèl ok m ka toujou pot chanjman avèl pran yon egzanp m gen yon zanmi anfèt ki pa gen twò gwo konesans lèm pale de konesans lan parapò avèk kapasite entelektyèl se vre ke li gen dwa pa gen konesans poul Gon kapasite entèlektyèl men chak moun gon kalite lakay yo kanmenm. Exactement, exactement. Men map pale de zanmi kounya se zanmi ki ki kòmsi ki ki alò ann pran egzanp medam raboday yo se pa kritike map kritike paske se chwa yo kanmenm. Ya, son chwa. Ann pran egzanp ki gon ki gen yon vi kòmsi yo panse ke ann moun sa yo plis panse yo plis panse sou plezi. Se a di yon 2 jou raboday, yon 2 jou ti sourit sa pa anyen. Men, y ap rejwi pandan yon sèl jou, men yo bliye tout yon fiti. An prèt, moun sa yo, antanke jèn, ou ta dwe eseye evite yo. Sa di, ou dwe.
Men, èske kounye a ou pa ta ka petèt tou afwonte yo tou pou w di, A, wout n ap pran la a, li pa bon, e, bon, m afwonte yo men mwen vle pote chanjman. Èske kounye a, etanke jèn, ou pa ta ka antre anndan yo pou fè enfliyans ou menm? Dapre ou menm, dapre ou menm. Pandan ke m di m ap evite yo, se pa osi ke m ap kouri dèyè yo tou. Antanke jèn, m ap toujou konseye yo. M ap toujou di konsa ke mesye ann pa gade sou ennan, ann gade, ann panse pou katran, sizan, apre, apre, apre dizan kòman sa ye, èske n ap toujou kay paran nou, èske n ap gen pitit, èske n p ap gen yon fwaye, èske tou sa. M panse se sa. Men, men, men, men, men, men jan w fè apwòch la, sa fè m santi. Anndan anndan fakilte yo tou eske eske eske anndan fakilte yo tou yo jere sa yo anndan fakilte a tou eske timoun nan vini se e jèn nan vini poul etidye sèlman pou eti pou pou vin pran poul vin pran konesans lan men eske kounya eske yo pa aprann nou kounya la fòk nou kon kòman poun jere peyi nou poun jere yon fanmi yon poun jere de moun ki otou de nou menm anndan fakilte a. Wè yo aprann timoun sa osi, yo aprann timoun yo sa. E gen de kou ki fèt pou sa osi. Yo aprann timoun yo sa, yo aprann timoun yo kòman yo ta dwe depi nan edikasyon sitwayènte, se vre ke gen anpil lekòl ki pa fè l. An pou egzanp nan lekòl klasik. Yo aprann timoun yo depi depi alabaz. Men kounye a la, se pa tout lekòl ki jwenn opòtinite sa yo. Ok, ok. Kounye a, m ka di edikasyon an li pa, li ineg, sètadi kote bay vrè edikasyon an, Li pa nan tout lekòl. Ok. Sa di an pou egzanp yon elèv ki nan lise, jodi a li jwenn pwofesè, tout sa. Sa li pa, li pa, men yon timoun, pran yon egzanp yon timoun ke li konnen ke tout ti, tout devwa l antan ke sitwayen, e tou dabò li bezwen paran tou kap, kap kite l nòmalman paske se, se, se paran ki premye enstisyon ki pou gide yon timoun.
Gide yon timoun. Mwen panse e timoun nan inivèsite yo konn sa, yo konn sa trè byen. Yo konn sa trè byen. Men pafwa, bagay yo konn tèrib pou timoun inivèsite yo. Se tèrib. Pase, mwen, mwen, timoun yo ap di m konsa, mwen, m gen yon jèn k ap di m konsa ke, misye di l konn ap etidye. Misye di konsa l gen yon mòde fòkè papa l. Papa a, depi nan reto, l pa bay reg nan anyen pou li. Mèt ale, mèt ale, èske, èske, èske dè. Fro a se papa a nou bon nou pap lanse mo a ankò paske nou gen jèn kap tande nou gen anpil jèn kap tande nou eske se pa defwa timoun nan tou gen de bagay li fè ki fè papa a di bon hey hey bon m fon stope ok bon e menm lè ke papa ta fon stope bon m pa ka m pa ta ka di stope paske papa a gen yon dwa e yon devwa pou l okipe pou timoun nan e pou l ba timoun nan tout sa l bezwen ok. Eske kounye a dèfwa, eske timoun nan pa gen de bagay, gen de zevenman timoun nan kreye ki fè papa l kapab di, hey m met m fon ti kanpe, hey m fon ti kanpe la, pi devan pou m wè si sa sa misye ap fè? Ok, bon, m panse se yon gran bèl kesyon. Men kounye a la, selon sa jenòm nan di m, se pa konsa non li te esplike m li. Men m pa p inyore sa w di a osi. Paske gen paran ki, sa pa depan sa timoun nan fè, on ki pa egzanp, kèlkeswa pinisyon ta ban yon timoun, Pa pou lekòl, pa pou edikasyon kan menm. Pa pou lekòl, paske edikasyon an se li k pral enstwi timoun nan. Nan menm enstiti moun sa, lè w gade pou wè ou fè chak ane w ap peye lekòl pou li, wè se plezi pa egzanp. Nou pran egzanp konsa. Nou wè ti moun sa se plezi sèlman men ki pa enterese a lekòl. Ok, ok. M panse ke. Dapre ou menm.
M vin konprann se pa tout moun ki ap renmen lekòl. Jèn sa yo, an pran egzanp depi a letranje. Se pa tout jèn ki renmen lekòl. Nan sa jèn nan bon an, nan sa nan jèn nan bon an, e yo oryante'l ladan, an pran egzanp, depi piti m renmen foutbòl, men osi m pat janm inyore lekòl, men m te toujou panse map yon gwo jwè foutbòl, sa sa toujou nan tèt mwen, ou konprann? Men nan sa jèn nan bon an, si te gen ankadreman, m patap menm bezwen, m te ka toujou al lekòl, men m patap fè, m pat bezwen fè yon gwo gwo wot etid.

Eske ou konplan m di bon lèm lèm fini men plan m gen men plan m gen pou pou peyi sa si jodi a m ta mande w plan an kisa w tap di m. Ok m panse plan pou mwen m gen pou peyi sa se dabò se de se vi bò lakay mwen bat pou m yon modèl ok bat pou m yon modèl e kèlkeswa kote m rive kèlkeswa anndan enstitisyon an kèlkeswa 99 moun ap fè tenten mwen m panse avèk Dye fò m ta dwe entèg. Konprann? Sa di, kèlkeswa sa sa ye. E se entegrite a ki fè peyi a pa ka mache la, daprè mwen, jan w pale a la. Bon, entegrite a ladan tou, men gon yon koz de risk iresponsabilite. Pase antan ke lidè yo pa pran. Lè fini lidè yo vini, yo plis wè tèt yo. Ok. Tèt yo. An nou pran egzanp, yo inyore konplètman si gen moun k ap soufri. Yo wè, an nou pran egzanp yon nèg ki t ap li ta avè w la kou l kon kon l kòmanse gen yon nivo la, l p ap resouye w ankò. Men l bliye konplètman si kote l t ap lite ansanm avè w. Se a di, Pou mwen se ke son li peyi a bezwen peyi a gen yon pwoblèm konsyans. Ok. Li gen yon pwoblèm konsyans e mesye e lidè yo bezwen wè avni osi. Se a di si ke yo pa pran timoun depi kounye a yo pa pran timoun yo pa yo pa enstwi timoun yo pap gen sèlman izo pap gen sèlman tilapi se a di ap gen 2 si leta pa pran responsabilite l si yo pa ankadre timoun yo depi kounye a. andan jèn yo, kreye kreye kreye kreye dè espas pou yo pou retire dè dè dè move panse nan tèt yo depi kounya pou leta pran responsabilite l. Men ki vle di e e se pa se e paske leta li menm pa pran reskonsablite l leta pa angaje l ansanm avèk ansanm avèk ansanm avèk pèp li ki fè jodi a nou ka nan deriv sa men daprè w menm e chanjman kòman chanjman ka fèt. Si si leta tèt fwa ta pran ta ta ta ta vle pran angajman l men kòman w ta wè ki kòman let ki kote leta te ka kòmanse pou l pran angajman sa a pou l pou l kòmanse fè chanjman sa w ap pale a. Ok pou mwen e leta ta dwe pran kòmanse depi a la baz m pre egzanp de kòmanse de fami yo e nan fami tou dabò. Epi nan edikasyon, depi a la baz yo, depi a la baz yo, depi la, leta ta dwe kòmanse pran chaj. Lè fini, dè mesaj kap, kap, kap, dè mesaj kap vini yo, dè movè mesaj yo, dè tat mizik ki pa, ki pa, ki pa, nou sèlman ankouraje jèn yo, ki pa pote dè chanjman, leta ta dwe pran yon.

Mezanmi se terib an Ayiti mezanmi ooh ee pafwa w konn ap etidye epi w santi tèt w ap vire bagay yo bagay yo terib se a di bagay yo se terib se a di yon etidyan k ap etidye an Ayiti nèg sa ta se yon ewo l ye se yon ewo se yon nèg yo ta dwe ankadre se yon nèg leta ta sipoze ankadre wè ba nèg sa tout respè paske prive yo ta sipoze ankadre yo. Paske nèg la goumen, nèg la goumen. Nèg sa rough fè nay. Mwen ba yo le nay pou etidye. Son bagay ki fasil non. Nay pou etidye. E nay pa fèt san manje. Sètadi pou lestomak lan, pa dwe fèt manje. Nèg wè nèg sa yo toujou gon ti surèt andan valiz yo. Non sèlman pou fè ti glikoz pou ede yo kenbe kò a. Men si nèg la pap manje, li pap li pap li pap lap manje, lap fè nay. Nòmalman kò a bezwen aliman yo ki pou sipòte yo. Nèg sa fasil wap wèl TB, lap pran etat de maladie. Nèg la dwa konn tèlman redi l resi jwenn opòtinite l pa jwenn. Anben ah, antouka e nap tande anpil jèn, anpil moun, anpil granmoun tou, granmoun ki gen espri jèn yo, m kwè nap tande reyalite yo la. Anben ah nou pral pran kounya la, nou pral tande zanmi nou an ki pral pote yon bèl ribrik pou nou. ki pa lòt moun, se bon zanmi nou. Se yon nèg k ap travay, k ap lite darachpye nan radyo a pou di m vle radyo sa a yon lòt jan, mwen vle pote yon lòt touch nan sou zafè sou zafè bagay moun ap tande. Misye di m mwen vle pote yon lòt bagay, se Reginald. Anben, nou pral tande ribrik Reginald la kounye a la. E n ap tounen apre poz la, apre ti ribrik sa a nou pral tande a.

Bonsoir Marcellus, merci pou ti tan ke ou ban mwen pou mwen fè ti pale avèk jeunesse la sou sa ki an wè avèk assainissement. Kòm deja mwen te pale de rubrik sa a, kapral pase tout an tout pandan emisyon sa a, se jeunesse la nan assainissement. Men eh jodi a nou pral fè yon ti refleksyon sou sujè sa a, sou tèm sa a ki se assainissement e kòman jeunesse la li wèl nan sujè sa a. Eh Lè n di asenisman, nou wè yon ansanm de, nou wè yon ansanm de, de demach, yon ansanm de pwosesis, yon ansanm d'aktivite ke ou kapab ba mete sou pye nan lide pou amelyore sitiyasyon sanitè global, m te ka di, anviwònman an, nan tout aspè li. Sa vle di, dlo, lèr la, nan sòl la, eksetera. Donk, ansanm de aktivite sa a, Li gen ladan li sa n rele kòlèt, tretman, evakyasyon e eliminasyon sa n rele dechè likid, solid, gaze e menm pran an kont lè debri. Donk jodi a objektif nou se eseye Fè yon refleksyon sou sijè sa a. Kòman jenès sa li retwouve l ladan li? Men avan nou fè yon ti ti avanse pi lwen, an n fè yon ti an n fè yon ti pale sou sou yon lòt tèm. Tèm sa a li se ibanizasyon e ibanis egalman. Ebyen avan menm nou ka di de moun yo pran yon espas jewografik yo dispoze abite, yo dispoze evolye ladan l, ebyen, nan bon sans lojik bagay la, fodè ke otorite ki la, ki etabli pou sa yo, ta pran le swen pou yo prepare espas sa a. Yo fè sa nou ka rele urbanizasyon. Yo mete yon ansanm de enfrastrikti kanpe, yon ansanm de enstalasyon, yo mete de limit, yo etabli de limit pou pèmèt ke moun yo viv nan yon espas jewografik. ke yo pral konstitiye nan sa n ta kap rele yon abita. Ebyen, apre gran travay sa a li menm li fin fèt, ebyen lè sa a nou kapab di moun kapab vin evolye nan espas sa a, lè sa a nou di l son espas ki irbanize. Men dè lò, piske moun li pral kòmanse evolye nan espas sa a, ebyen sa pral mande. pou nou vin rejwenn nosyon sa n rele asenisman nou an. Se la ke m vle vini. Paske pou etre imen, moun k ap evolye nan espas sa ke nou di yo fin se urbanize, yo mete tout enfrastrikti, tout bagay kanpe, ebyen, eh Gen yon sibstans ki pral rele dechè ki pral jenere pa aktivite èt imen e tout èt vivan ki ap evolye nan espas sa. Ebyen nou menm lòm ki gen dwa e kapasite pou nou dote sou anviwònman, pou nou dirije sou li, ebyen foudre ke nou devlope yon ansanm de strateji, yon ansanm de metòd, yon ansanm de aktivite pou pèmèt ke nou pa polye anviwònman. Pase pou nou jere sitiyasyon sanitè anviwònman, ebyen li gen ladan li evite. pou lwil li. Ebyen lè sa nou pral antre nan sistèm strik sa ke nou rele jesyon dechè e alafwa asenisman. Donk ou menm ki jèn jodi a ki ap evolye anndan yon espas tankou yon espas m ta ka di ki sanse ibanize ki sanse konstitye yon abita ebyen ou gen yon devwa, yon devwa sivik, yon devwa sitwayen pou jere espas sa. Pou jere espas sa nan. Panse, Poukisa mwen fè tèl aksyon? Ki enpak li kapab gen sou tèl aspè nan anviwònman an tankou dlo yo, sou nap freyatik yo, sou sòl lan? Eske l pa pral pèmèt ke pati sa a nan sòl la li pa pral enpeche ke li pwodui sa nou rele danre alimantè? Eske si mwen boule tèl sibstans eske l pa pral konstitiye nan fè polisyon de lè a? Donk, ansanm de refleksyon sa antanke yon jèn, ou sipoze kòmanse fè yo lòske w ap aji anndan yon espas. E kòmanse konnen rezondèt ansanm de enfrastrikti ki nan espas sa, nou rele espas ibanize sa yo, poukisa yo la, e ki fonksyon yo, e kijan ou menm ou dwe konpòte w parapò avèk yo pou w pa detwi yo nan yon laps de tan. Lè sa a. Otorite kominal ki plase pou sa, se si yo kapab genyen de sanksyon ki la pou moun ki aji nenpòt kòman, ki ap degrade enstalasyon sa yo avèk, m te ka di, bon entansyon. Sè a di, yo chwazi tou kareman. fè de aksyon ki ap degrade enstalasyon sa yo. Te pale tou, nou pral fon ti apwòch sou sa rele urbanis lan. Bon, urbanis lan li menm si yon avanse an plis nan sa gen apwò avèk ansanm de teknoloji ki yo pral aplike pou rann espas sa li pli agreyab toujou pou lòm kap viv ladan li e pou l reponn avèk tout bezwen li. Men, an gwo, nan Urbanizasyon sa se tout enstalasyon nou ta kab di yo mete pou pèmèt ke kapab evolye kòrèk nan espas sa. Nan pwochèn sòti ribrik ou a, nou pral pale ou de fonksyon ou menm antan ke jèn nan sa k gen rapò avèk asenisman e kijan pou ou konpòte ou nan espas urbanize pou w la. Mèsi e pwochèn sòti ribrik la Se pou lendi pwochen.
Depi l fè sizè pou rive setè nan aswè, alarankont dè jèn rantre lakay ou. Randevou a pa lòt kote sou RTMD, Radyo Televizyon Mistè Diven an. Anliy sou Facebook, se yon emisyon k fèt pou lè jèn, avèk lè jèn, e pou Tout lè chak lendi, mèkredi, vandredi avèk zanmi ou sèvitè Marcellus Jean Baptiste e tout zanmi jèn li yo. Anfen, aprè ribrik asenisman an, nou tounen, nou tounen, nou tounen sou plato a la pou n al kontinye ti dyalòg nou te genyen an paske ou konnen dyalòg la li enpòtan. pou nou fè l avèk jèn yo. Li enpòtan pou n konnen kòman pou n itilize tout sa ke n ap, tout sa ki genyen nan peyi a. Plastik yo, po bannann yo, fòk nou konn kòman pou n itilize yo. Paske se wòl, se wòl nou sa, se wòl jèn nan sa. Anben se sa Regina sot pale avè w la. Anben n ap tounen avèk zanmi nou, n ap tounen avèk sèvitè nou, n ap tounen ak bon patnè nou. Sèvitè, di m non, e ou menm? Pale n de eksperyans pa w etan ke yon jèn, etan ke yon jèn moun, yon jèn etidyan anndan fakilte w. Ann pale, di m eksperyans pa w.
Eksperyans pa m antan ke jèn etidyan, tou dabò m pral pran depi nan lekòl klasik jiskaske pou m rive. Antanke jèn etidyan, mwen te patisipe nan Jeunie Dipol, sètadi kote m te lekòl la, se li rele prèske antre de geto, Gran Aveni, Tibwa. Epi vwala, sa pa t fasil ditou pou nou te patisipe nan Jeunie an, nou arive chanpyon avèk ekip lan. Se vre ke nou etidye anpil, nou bat nan anpil, epi nou leve fyète zòn nan antan ke etidyan. Pou le moman, mwen antan ke, pou le moman, epi mwen fè de zot esperyans antan ke, epi de zot esperyans kap ede m pwogrese osi.
Epi
m fè de esperyans pwofesyonèl, e menm de esperyans ki pral inivèsite a. M te ka toujou konse yon jèn e. Toujou konseye yon jèn pandan ke ou nan klas segond e nan klas nevyèm chache yon bagay pwofesyonèl li trè enpòtan pa tann se lè ke ou tèmine etid klasik lan se lè ou chache yon bagay pwofesyonèl se trè enpòtan yon bagay pwofesyonèl yon kouti yon karilaj pa tann se lè ke ou tèmine se trè enpòtan bat pou gon bagay nan tèt ou paske se li k pral ede w. devan pi devan. Pi devan. Menm paran depi ke li fin alò gen paran si m pa m pa mwen pa mwen pa di tout gen paran depi yo fin ki depi yo fin fè w fè etid klasik lan sèlman se pou degaje w se pou degaje w si w gen pou antre nan leta paske prive a pafwa pi fò w pa konn gen pòtinite pou peye l se pou kraze se pou etidye tou sa depi kounye a chache yon bagay ki k ap antre w yon mwayen ekonomik sa di ede paran w ede paran w sa di kòb machin nan kòb fotokopi an se pa paran w ki dwe ba w l degaje w pou w fè l nan pa ekzanp kouti yo. Se yon travay ki ou travay a tèt ou. A tèt ou, on bay pou ton chemiz bay ou fè ou fè kòb, kòb fotokopi ap fèt, kòb machin ap fèt. Sa di depi lè jèn nan nan nevyèm, segond yo, paran yo depi nan segond, depi l antre nan reto l ap yon ti jan difisil paske klas reto avèk filo yo mande yo mande tan. Klas sa yo mande tan pou pou pou pou fò etidyan ba l tan. Pou egzanp, twa lè lè vakans, paran yo pa kite timoun yo chita lakay yo, bat pou yon bagay pwofesyonèl pou te ka ede tèt yo, ede paran yo osi. Antouka Beauvoir se nou kontan paske ou la ou pataje ou pataje ti eksperyans ou fè ou di a jèn yo se pa paske se pa pou yo tann lè yo fini pou yo al aprann yon bagay men depi yo kòmanse antre nan segond, twazyèm segond se aprann yon bagay ki pou itil yo demen e jèn yo anpil jèn tande sa anpil jèn pral fè efò sa pou yo kwè nan etid yo men ann di nou yon dènye mo pou nou met fen nan ti dyalòg sa jodi a.
Bon m p ap pase konsa san m pa. felisite radyo a, tout staff ki nan radyo a, mwen felisite moun kap koute m yo tou, mwen di mwen felisite yo e mwen remèsye yo pou ekout nou. Dènye mo m tap di se ke Ayiti pap peri.
Gen chanjman kanmèm, Ayiti pap peri, gen espwa pou jèn yo. Gen jèn ki kwè ke li e sa ki prensipal la, sa ki primòdyal la se kite peyi a. Se pa sa ki primòdyal la. Se pa sa ki primòdyal la. Nou tout pa ka kite peyi a mezanmi. Se vre ke m konnen bagay yo pa fasil ditou pou nou antanke jèn. Men m panse ke si nou ale, kiyès k ap rete? Kiyès k ap rete antanke jèn? M panse ke ann repanse bagay yo jèn yo. Se vre ke yo di nou se avni peyi a. Nou tankou yon mango. E vwa anba kabann yo bliye nou. Nou fin mi, nou pete, nou pouri, bon, vwala. E m panse jèn yo ann pran responsabilite nou. Ann pran responsabilite nou. Depikilswa, m panse ke responsabilite a se pa annik leve jounen jodi a di ke m ap chanje peyi a. Depi bò lakay nou. Soyez donc des, soyez donc des leaders. lidè responsab nan tout sa n gen antreprann nan lavi nou, swayon serye depi kounye a, depi nan timoun yo, fè timoun yo gen tach nan mezon an, bay timoun yo de responsabilite, responsabilite nan mezon an, konprann, depi timoun, depi piti kòmanse timoun avèk de responsabilite, kòmanse abitye timoun avèk de responsabilite, de tach. M panse Ayiti p ap peri, gen espwa pou Ayiti. M panse si nou tout met tèt nou ansanm. Linyon fè la fòs se se sa ki senbòl nou pase ke nou bliye linyon sa mezanmi.
Fò chèche l. Fò chèche l.
Anfen n ap di Guito Guito mèsi anpil n ap di Beauvoir Guito mèsi anpil paske ou te pase sou plato RTMD a li di tout jèn yo jèn yo pa dekouraje jèn yo sispann pati sispann panse se laba siksè nou siksè nou ye. Men siksè nou li nan peyi nou. Anben nap di tout moun, tout moun RTMD yo, babay e nap wè pou yon lòt pi bèl emisyon konsa. Babay. Tchaw tchaw.
Depi l fè sizè pou rive setè nan aswè alankont dè jèn rantre lakay ou randevou a pa lòt kote sou RTMD radyo televizyon mistè diven an anliy sou Facebook se yon emisyon k fèt pou lè jèn avèk lè jèn e pou